Sèl ki se pati ki pi piti nan kò nou. Dabò gen 2 kalite kolestewòl, gen sa ke yo rele bon kolestewòl la, li yo konnen l sou non HDL, e move kolestewòl la, li yo rele l LDL. Kolesteròl la kòm mwen di nou li bon pou kò nou paske se li menm ki fabrike ki fè ti sèl ki se ki fè pati de kò nou e kòm yo di w kò nou renouvle li menm e apati de sèl ke li kreye pou anplase ansyen sèl yo ke li mete sèl 9 nan yo. So sa se wòl kolestewòl la fè nan kò nou. Men se bon kolestewòl la. Men move kolestewòl la kisa l fè? Lè l moute, li vin kole nan miray venn yo ki pote san nan kò nou ki pou pèmèt ke kò nou jwenn, tout kò nou jwenn san avèk oksijèn. e lè li vin bloke monte tèlman wo e kapab bloke espas ki nan venn nou an ki pote san avèk oksijèn nan kò nou an e se konsa ou tande lè sa rive moun nan fè yon klòk oubyen li fè yon estwok e se sa fè ke yo wè moun ki fè Eswok yo, yo toujou gon pati nan kò yo ki vin mouri paske pa gen san avèk kolestewòl ki desann ladan. E se sa k fè nou bezwen pran swen kò nou pou ke nou anpeche move kolestewòl la vin twò wo nan kò nou. E se sa k fè ke lè doktè di w ou gen kolestewòl, yo Toujou prese mete w nan medikaman pou pèmèt ke kolesteròl la kapab kontwole ki pèmèt rann san an vin desann fen li ka pase nan venn yo menm lè ke li ta gen kolesteròl la nan miray yo e San kapab pase e konsa tout kò kapab jwenn san avèk oksijèn. Men, li pa trete kolestewòl la vrèman vre, poukisa? Li jis kontwole, pèmèt ke ou kontwole ni ou kapab viv avèk kolestewòl la tout tan nan vi ou. e prèske menm jan avèk tansyon yo devan fè sa yo pa trete e pa nati Bondye mete tout sa ke nou bezwen pou nou pou trete pwoblèm sa yo pase Bondye nan sajès li nan li konnen tout bagay sa yo ta prive e li mete plant pou nou kapab itilize e menm manje menm nou kapab manje. E se sak fè ke mwen vini avèk videyo sa a pou ke mwen ka di ou e montre ou kisa ou kapab manje pou diminye kolestewòl nan kò ou jiskaske ou rann li nòmal. e apati de manje menm ke wap manje pandan ke wap of course sispann move zabitid ke ou te genyen tankou bwè anpil bwè alkowòl e fimen bagay sa yo yo kontribye a tout pwoblèm kè nou e prèske tout sa ke ki gen a wè ak kolesteròl Li bon tou pou tout moun ki gen pwoblèm kè. Ok bagay ke nou kapab manje pou trete kolestewòl la se lis bagay sa yo, se avwàn. Avwàn nan ou kapab manje li 2 fwa pa jou, lap desann kolestewòl la a 5.3 pousan si ke ou fè sa pandan 6 semèn. E sibstanse nan avwàn nan, y ap souse move kolesteròl la ki nan san nou an. E anplis, avwàn nan gen vitamin tankou manyezyòm, fib, fosfò, zenk avèk selenyòm. Alò, kolesteròl la, avwàn nan bon pou nou manje pou nou konbat kolesteròl nan kò nou. E lòt manje nou kapab manje ankò pou konbat kolestewòl la se bètrav. Bètrav la gen yon sibstans ladan l ki kenbe ke venn kò ou vin fleksib. Lè l fleksib, lè san an pase konsa ke san an kapab pase ladan l san oken pwoblèm. E konsa ke li desann move kolestewòl la ki nan san nou. Li gen anpil nitrisyon ladan l kòm fib, fè, vitamin C, magnezyòm, sodyòm padon, folat ak potasyòm. Ou kab bouyi l ou manje konsa, ou kab bwè l nan ji, E ou kap mèt ap kapab metel tou nan salad pou edew avèk pwoblèm kolestewòl la. E lòt bagay ke ou kapab itilize se diven wouj la. Diven wouj la ou kapab bwè yon vè chak jou. Lap edew kalme venn yo e li kap lap desann move kolestewòl la ki nan kòw tou. Jisou w fè sa pandan 6 semèn, y ap desann kolesteròl la jiska 9 pousan nan san w. E lòt bagay ke ou kapab itilize ankò, se pwason sa yo rele pwason salmon nan. Pwason salmon nan gen anpil nitrisyon ladan l, k ap ede w fizikman e mantalman. Li gen omega 3 ki ogmante bon kolestewòl la nan san nan kò nou e omega 3 li konbat demansya, Alzheimer, e salmon nan gen vitamin B12. Li gen potasyòm avèk selenyòm. Ou kapab manje li 2 ou 3 fwa pa semèn e l ap ede w avèk pwoblèm kolestewòl la. Lòt bagay ke ou kapab manje ankò se zanmann. Zanmann se yon bon an aliman ou jwenn lwil ki kapab ki pa yon sèl kalte lwil ladan ki pa satire sa vle di mono unsatire sa sa vle di lwil sa lè ke ou sèvi avèl ou manje ni li pase nan kò ou men li pa rete nan kò ou tankou lè ou bouyi swa poul oubyen chicken oubyen bèf oubyen kabrit menm Ou wè lè lè ou fin fè manje a ou wè manje a parèt byen bèl e lèl frèt ou wè yon yon yon kouch grès tou jòn ki rete ladanl se sa yo rele move fat la li pran yon bon fat pase de menm lè w manjel ou manjel sou fòm likid e lè rive nan kò ou tou li vin frèt nan kò ou li vin kole nan venn kò ou ki ta sipoze pote san pou niri kò ou. Ebyen zamanna li bon anpil nan sans sa e anpil lòt eleman ankò ou kapab jwenn ki bon pou konbat move kolestewòl. Li gen anpil fib, li bon pou antioksidan, yon flavonoyid ki amelyore venn yo e diminye enflamasyon nan kò nou. Li desann move kolestewòl anpil e anpeche kolestewòl la fè domaj nan venn kò nou, nan miray venn kò nou yo ki pèmèt ke san an kapab pase trè byen. Ok, e kisa l genyen kòm vitamin? Li gen fib, Li gen manyezyòm, li gen fosfò ak pwoteyin. Jis pran yon mezèl mann nan, ou kapab manje l konsa, ou kapab mete l nan salad, tou kòm tou ou kapab fè ji avèk li chak jou pou ede w desann

Li gen omega 3. E sa omega 3 a ye ankò se yon fat ke kò nou bezwen pou konbat ki desann kolestewòl la. Li atake move kolestewòl la nan sistèm dijestif nou avan menm ke kò nou absòbe ni. Ki vle di ke li trè bon, nou kab manje li nan fè smoothie avèk li, sa smoothie a ye, se w pran fwi ou mete nan yon blendè ou blende li e ke ou bwè li lè li fin kraze. Alò, mwen bay tout lis sa yo se yon fason ke kèleswa sa ke ou kapab jwenn nan, ou kapab rete avèk li, men w konnen ke ou pa gen yon sèl chwa, ou kapab kontinye. Sèvi avèk sa ke ou jwenn nan. E lòt bagay ke nou genyen ankò se zaboka. Zaboka se pi bon aliman ke nou kapab manje ki gen sa ke yo rele monounsatire fat la. Li pa gen lwil ke li gen ladan lan. Se menm jan avèk zanmann lan, li pa rete nan kò nou, tankou nou fè avèk lè nou bouyi poul, kodenn, bèf, kabrit, ke lè li frèt la nou wè grès la kole monte ladan l lan. Alò, li pa, zaboka pa gen grès sa a. Men sèlman grès ke l genyen an, li sèlman li pase nan kò nou e li nouri kote ke li bezwen ke li nouri, le rès li pa bon e nou jete li nan matyè fekal. Ok, zaboka gen vitamin sa yo ladan l, li gen fib, li gen an fito chimik. yon kemikal, li gen folat, li gen asid, li gen potasyòm, avèk omega 3. Ou kap man jis koupe zaboka a, ou manje konsa, e de menm tou kapab mete l nan salad. M konn man yon manje avèk pen, avèk kasa, e avèk mayi moulen tou. Ok apre sa lot bagay ke yo genyen se sa yo rele black tea a se te nwa nan ou wè nan ti chase ke yo mete a yo vann lan lè w achte te a lè w bouyi ni ou wè li vin parèt tou jone konsantre ebyen li bon tou pou ke Li trete kolestewòl nan kò nou. Yo di w ke lè ke ou bwè te sa a, yon ti bag te, yon ti te bag, ti chasè yo, ou bwè li pandan 3 semèn, Li kapab desann kolesteròl la nan kò ou jiska 9 pousan. E sa ou fè avèk li, ou bouyi dlo a, ou mete te a ladan l, ou koupe yon sitwon mete l ladan l e ou bwè li pandan 3 semèn e y ap ede w avèk kolesteròl la. E lòt bagay ke nou gen ankò se sa yo rele chokola nwa a. Ou wè kou chokola a wè li tou nwa, lè ou fin pile l ou bagay li tou nwa, ebyen li trè bon Pou konbat move kolestewòl nan kò nou, li gen anpil fib, li gen anpil manganèz, manyezyòm, fè, kòpè avèk pwoteyin. Jis mete li, mete poud chokola nan sereyal ke n ap manje, nan yogot oubyen nou kapab jis fè, mete l nan ji ke n ap bwè. Konsa ke nou kapab jene chak jou pou yon kantite de 6 semèn ke y ap desann kolestewòl la nan san nou. E lòt bagay ke nou gen ankò se sa yo rele lwil oliv la. Nou wè lwil oliv la li prese antre nan tout sa ki gen a wè a kò nou pou nou trete dyabèt ki nan kò nou. Mono unsaturated fat li se yon sèl fat tou menm jan avèk zaboka a avèk zanmann nan li pa rete nan kò nou pri kaye pou rete nan miray vèn yo kap pote san avèk oksijèn nan kò nou alò li desann move kolestewòl la E pandan ke lan nou kapab fè sa, itilize li, fè salad dressing avèk li, oubyen nan tout sa ke nap bouyi, nou kapab sèvi avèk lwil oliv la pou pèmèt ke nou toujou kapab itilize li chak jou nan pou kò nou. E lòt bagay ke nou gen ankò se turmeric, ki sa yo rele safran an. Ok yo diw safran an gen anpil benefis pou sante nou, li desann move kolestewòl la, li anpeche venn yo venn san nou bloke e li anpeche ke yo domaje, li ofri anpil pwotesyon kont tout maladi kè avèk tankou atritis tou e avèk kansè. Ou ka mete l nan te, nan esmondi, nan ze ke w ap fri e ou kapab fè sa chak jou e y ap ede w, sitou poud la, tanmerik la oubyen safran an. Lòt bagay ke nou gen ankò, nou gen lay, lay la li bon anpil pou tout pwoblèm kè nou, nou wè nan tout pwoblèm kè n ap mansyone, tansyon, eksetera, lay la toujou vini ladan. paske li gen li se li gen yon antibiotik yon antioksidan e li se yon anti enflamasyon ke li retire tout enflamasyon ki nan kò nou li ede li kap ede move kolesteròl la li anpeche chan nou bloke li bon pou moun ki fè tansyon e ak ki fè enfeksyon li gen anpil vitamin tankou kalsyòm

Patat gen anpil fib ki desann move kolestewòl ke nou gen nan kò nou. Li netwaye venn kò nou, li anpeche venn yo bloke. Kòmante byen sa lè venn yo bloke san pa kapab sikile nan kò nou e lè san pa sikile kò nou pa jwenn oksijèn non plis tou. Ok. Li gen anpil potasyòm avèk vitamin A, jis manje li chak jou lap ede nou pou 6 semèn toujou e ap ede nou Nòmalize kolestewòl nan kò nou. Lòt bagay ke nou genyen ankò se epina. Epina gen anpil benefis pou sante nou. Li anpeche kolestewòl monte nan miray ki nan venn kò nou yo ki pou pote san ale a. Li gen vitamin tankou fè, li gen fib, Li gen vitamin B1, B2, B6 avèk magnezyòm. Manje l nan salad, bouyi l nou manje konsa, nan jus, nou kapab fè ju avèk li. Lè nou bouyi li, nou mete yon ti lwil oliv ladan l, e nou kapab simen yon ti poud safran ladan e nap gen tout sa ke nou bezwen pou trete kolestewòl lakay nou nòmalman. E lòt bagay ke nou gen ankò se pwa sa yo rele beans an anglè a se pwa ebyen yo di pwa nenpòt kalite pwa nou genyen nou kapab manje ni e lap desann move kolestewòl lakay nou. Li fè sa pou kantite pwosèse nou gen kolesteròl la, li ap ede nou desann move kolesteròl la, LDL la, LDL la, move a, e pandan se tan li ap ogmante bon kolesteròl la ki HDL la. Ou kapab ajoute pwa nan rejim ou nan fason ke ou renmenl la gen moun renmen sòs pwa gen moun renmen pwa bouyi pwa e yo manjel pa grenn e konsa m renmenl e de menm tou ou kapab bouyi li ou metel nan salad tou e konsa ke ou kapab jwenn tout sa ke ou bezwen pou konbat kolesteròl lakay ou e lòt bagay ke yo gen ankò ou kap itilize ankò se sa yo rele walnut la.

Sa yo rele saturate grès e unsaturated grès, fat, ebyen li pa li pa menm jan avèk poul, kabrit, bèf lè ou fin bouyi l e ou wè ke grès la kaye men grès nwa a li pase nan kò w ou li fè travay ke li gen pou l fè nan kò w la e rès yo kò w jete li san ke li pa koze oken dega nan kò nou. Nou kapab sèvi avèk li kòman nou jis pran kòm yon snack, nou pran yon men, nou manje oubyen nou kapab mete l nan salad ke n ap manje e de menm tou nou kapab mete l nan ji ke n ap fè pou nou kapab dòmi trè byen jan ke kò nou bezwen l lan. Ou byen nan sereyal tou nou kapab mete li nan avwad nan manje tou nou kapab mete nwa ladan e lòt bagay ki ankò nou kapab itilize se tomat tomat konbat kansè li desann move kolestewòl ki nan san nou jus manje li pou 6 semèn yap desann kolestewòl nan kò nou a 10 pousan Si nou manje l charyo, swa nan salad oubyen nan sandwich, oubyen nou kapab jis manje l tankou yon fwi, ebyen y ap ede nou desann kolestewòl nan kò nou. Yon lòt bagay ke nou gen ankò se pòm, sa yo pwovèb la di, manje yon pòm chak jou E wap rete lwen doktè poukisa paske pòm lan li ede tout pati nan kòw a fonksyone nòmalman lè sa ou pap malad e ou pap gen pwoblèm kolestewòl pwoblèm kèw ap rezoud manjel chak jou pran abitid manjel chak jou e yap trete trete move kolestewòl la lakay ou e konsa ke ou pap gen oken pwoblèm Kolesteròl la pa yo, natirèlman ke yo trete li. E lòt bagay ke yo gen ankò se pè, sa ke yo rele poivre la an fransè, l ap desann move kolesteròl la, LDL la, paske li gen anpil fib, li absòbe move kolesteròl la e li ogmante bon kolesteròl la. Lè nou kapab manje pwa la, kòm yon fwi chak jou oubyen nou ka koupe l met nan salad e nou kapab fè ji a dan yo smoothie o nou kapab mete li ankò nan yogat e pou fini pou fini sa ki bon pou sante nou se nou kapab manje yo chak jou oubyen chwazi sa nou kapab twouve a se avwàn. se bèt wouj, se diven wouj la, se pwason salmon nan, se zanmann, se flaxseed, se zaboka, se black tea, yon le te nwa, e se chokola nwa, se lwil oliv,

Se tomat, se pòm e se pèr. Alò mwen espere ke video sa li va ede ou a trete kolestewòl lakay ou. E nou konnen kolestewòl li fè pati pwoblèm kè. Depi w li moute nan kè ou e ou nan anpeche san w sikile, ebyen ou sijè a vin gen tout kalte pwoblèm kè, ebyen si w pa trete l bonè li kapab afekte w. Alò mwen espere ke videyo sa kapab ede ou a fè fas a sitiyasyon sa, swa ou menm, swa zanmi w oubyen yon manm nan fanmi w. Alò se sa k fè ke m ap mande ou toujou abòne a chanèl la Montre ke ou renmen ni e pataje ni, konsa chak videyo ke mwen mete deyò ou va resevwa l kèlkeswa kote ke ou ye a. Ou ap jwenn mwen nan Facebook, nan Instagram e nan Twitter. Se te zanmi nou Ankoul Pro ki te pote videyo sa pou ou, toujou rete branche, toujou pwochen videyo a kapab yon sipriz pou ou. Ankò babay e a la pwochèn. E ou kite l bouyi ankò pou yon lòt 20 minit, e lè l fin 20 minit ou mete atè,